Hello! Mwen se Arshita Official, nouvèl aktris Desizyon an. Pou nou pa pèdi anyen nan gwo kokenn feyton sa kap vini an, mwen envite nou klike sou ti bouton wouj anba a pou nou subcribe oubyen s'abonner depann de nan ki lang telefòn ou ye a. Anpil bèl bagay pral vini, m pa swete w rate anyen.
Wi, oh. Baby! Ya, ya, map ouvè.

Wè jan m sezi konsa. Kilè l gentan fè manje sa a? Lè w gen mari w ki konn fè manje w a konprann. M kouche l pou manje m riche.
Oh mèsi baby mèsi.

Cheri
Ba lo bebe
Ba mouton madanm mwen baz Mouton baz byen nòmal

Manje achte yo pa bon? Eske li megri li pa lojik Djoulie si m gen tout bagay la m gen gaz m fè m fè makyèt avm wè si w pa ka oh li raz. E sak fèm tou chache yon sèvant met nan kay lan m pa santim ka fè manje m pa m pa santim kapab ou pa wè sa nan mwen m pa santim ka fè manje nou preske an 2020 la 2019 fò chache yon sèvant ou fè manje nan kay lan. Sètadi sèvant lan ou menm sa sèvant lan ka fè ak yon fanm li pa yon fanm ou ye tou.

Depi yo avèw yo panse sèvant ou ye pou sa yo panse sèvant ekòm menm jan m ka fè manje al ka fè manje tou tout sa m ka fèl ka fèl tou paskel gen 2 men l gen 2 pye kounye a tout la gen manje manje manje manje manje mwen m e seksi m bezwen e pi de fè manje nan kay la map m men gwo sèvant map vin ye hein gen lèl renmen lè vant li gwo enposib. Manje pen nan nwit oh Paka konprann nèg sa yo menm mwen menm Non sèvant kap sèvant poul chache Mwen pral chache yon sèvant mèt nan kay la Li prann li prann li pa prann li pa prann Nap prann ti skre yo
Wap distwa vwazin
Oh vwazen Kòman ou ye Mpa pi mal non Distwa nou.

Ou konnen ji son bagay ki rive tout kote. Ou konprann? Men e pa pou anyen mal non. Non non ou pa mal tou non vwazen ou konnen. Ok bon m di w on kesyon. Eske kòmsi ou viv a gason nan kay deja? Bon m te pase esperyans lan wi. Poukisa vwazen? Paske m ta renmen konnen kijan lè w lan kay avèk on fi, ou konnen mwen m se premye fwa. Ou konprann sa m vle di w? M tou gen mennaj, m konn al dòmi lakay li, li konn vin dòmi lakay mwen. Men tankou m pa t janm kòmsi stab nan relasyon kòmsi bagay. M pral marye vwazen. M pral marye. M gentan fiyanse deja ou kontan Bdou merci men tankou m paka konprann anyen ou kontan Bdou m fè tout jan pou m fè madanm mwen plezi m al nan makèt avèl m al nan makèt avèl m achte tout sal bezwen gen gaz gen tout bagay li pa janm fèm manje vwazin èske se konsa tout fi ye nan kay la non non tout fi pa konsa yon fi ki bezwen yon gason sipoze fè manje bali.

Ou wè ti pale nap fè la li byen itil ou pase m pa konn depi kilè m fon ti pale avèk yon moun pou ka peye m nan sans sa pou nou fè ti pale ti soti ansanm ou pa bezwen banm kòb pou peye m pas. Vwazen m pap baw manti sa sa vrèman choke m m vrèman choke talè a la m te gen yon patnè m yon dam rezo yon patnè m ki te vin kote m kounye a m di bon baby fon ti manje non pou patnè m nan.

Men Pou jan moun bezwen nèg esak fè yo di w kote gen chèn pa gen kou kote gen kou pa gen chèn Pou jan map chache yon gason tankou vwazen Pou fi sa jwenn nèg la lap fèl pase mizè l pa fè manje ba li Hee bon mwen sim ta jwenn vwazen sa e sou tèt wi m tap pote l M tap dolote l m tap chouchoute l bon pa gen anyen m patap fè pou nèg sa Li tap bliye tout lòt fanm Humm men kote l pran nimewo m la cheri m pral bal love Humm. Bon m vin gen plis fòs pou m kouri mezanmi. Ou konn pran vwazin an chak jou. Mesye oo. Gade kijan vwazin nan di yon fanm sipoze jan yon gason mesye. Depi lè map viv lan kay avèk Julia se nan fè map pase. Bondye wè m fè tout efòm wi bondye m pa di m pi bon gason men m fè tout efòm bondye fè tout efòm.

Kilè m te di w ret nan Sid? Mwen te sou lè w t ap di sa. Cheri la Sid Felipe di fi a rete wi. Sid Felipe kouman etan li a Santiago?
Se estasyon Central m pral chèche l. Li gentan pran bis wi. E se chèche m pral chèche l paske l pa ka vin ap kont li wi. Ou fache? M pa kwè jalou a fè paske w konnen m bezwen tifi an paske l ap ba nou yon sèvant pou ret nan kay la. Ou mèt ale Julie. Ou pa gen mari? M mèt ale? Ou pa gen mari tèt frèt. Misye sa ki m pa gen mari a e pa marim ou ye dim non pa fè fè kòmand manje wi fè 3 manje paske 2 manje pa bon paske ou konn kouzin maten. Tonnè sa fout pase m ye menn sa fout pase m ye. Oh cheri vyolans lan pa bon vyolans pa bon pa ka fè bri sou mwen si polis tande. Woy gen kay la peye. Mwen menm cheri mwen m di w m pa pete kout diri m pa peze m pa vle manje vye pen pou m pa gwo nan kay la talè lè m fin gwo nan kay la w ap di vant mwen gwo se sèks ou pral chèche.

Vin fè yon ti spò la, m fè yon ti chita kote nou te wè a, m panse m ta pral kontre avè w. Non, non, non, m pa t ka vini, m te yon ti jan, m pa t twò santi m byen, te gen kèk ti pwoblèm. So, nou ka wè si w pa okipe? A, bon, madanm ou pa la vwazen? Li pa la non, m mèt vini wi, so, m pa konnen si sa deranje w. Li pa deranje m non, men m pa tèlman anvi al lakay ou a non vwazen, ou konnen.

Gadon ti vwazen m pral souse humm. O jezi ou kwè jodi a ta jou chans mwen humm.

Bon, vwazin chita la. Pa gen pwoblèm vwazin. Bon,
ankò yn fwa, sorry si m deranje w. Non, ou pa deranje m non.
Vwazin, ou sonje m te mande w konsèy vwazin? Wi, m sonje. Ou te ban m bon konsèy e se konsèy sa a m ta panse ki te koz m vin rele w. Bon, se vwazin nou ye, nou youn dwe konseye lòt. M pa ba w manti, madanm mwen m pa ka konprann li menm. Sa w gen avèk madanm ou? Vwazin, depi sa ou pa wè m manje, M pa manje non vwazen. Ebyen vwazen m la pou m pa gen pwoblèm pou m bon manje chak jou. A vwazen li pa lojik ou rann men tou m pa ka konpzi. O vwazen kijan vwazen ou pa dwe rive jiske la vwazen ou pa ka nan kriye ban m di w ou ka pale ansanm avè l e si w wè moun nan pa bon pou ou se kite l vwazen. Vwazen de m pa de m pa manje non vwazen. A vwazen epòl mwen la pou ou vwazen ou pa ka nan kriye vwazen. De m pa de m pa manje vwazen. A vwazen, moun te souvan pot ti manje pou vwazen. Ohh mezanmi pou moun ki bezwen pou nèg tankou vwazen pou fi sa ap fè sa vwazen. Sorry vwazen, sorry sak sot fèt la. Pa gen pwoblèm vwazen m la pou ou m di w sa deja. Paka wè lè gason ap kriye non. Eske w panse se yon lòt nèg li genyen? Bon m paka antre nan bagay sa yo vwazen men ou menm keswa pou m. Non antanke zanmi map poze kesyon paske son lòt nèg li ye paske l leve l soti avèk yon ti rad rabouda l vwazin rabouda l. Ebyen ok e madanm ou wap wè si bagay yo chanje. Li ret konsa non vwazin. Ebyen si w wè bagay yo chanje fò w pran desizyon gen anpil fanm ki ta renmen gen yon egzanp mwen menm.

Si w di m ou renmen madanm ou, bon. Antanke fi, di m kisa m te ka fè pou li. Gade, mwen ba l kado. Yon bagay. Ou konn sa m vle di w? Ou wè mont sa a? Ou wè mont sa a vwazin? S on pè. Ou konn sa m di w? Byen chè mwen bay fè yo vwazin. Mwen ba l youn. Sa pase. Ou pa ka achte lanmou.
Yon moun ki renmen w, li renmen w senp. Li renmen w pou moun ou ye a. Li pa renmen w pou byen materyèl. Ou panse m gen yon erè vwazin?
Vwazen, M di w kenpòt fanm m ta renmen gen yon. Si m ta gen yon m t ap santi m heureuse. M t ap santi m se fanm ki pi enpòtan nan mond lan wi. Men sa fè Djoulie pa santi l konsa avè m.
Li pa renmen w? M pa kwè vre, zè tifi sa pase pou mwen, m te konn tou konn pye l wi. Ebyen vwazen m pa konn kisa pou m di w ankò. Vwazin, jan w ap gade m la a, se kounye a Bondye fè m chanje, m pa t moun non lontan. Lòt lè m kwaze moun nan m tou kraze l wi.

Gen yon nèg tankou son privilèj li tap ye pou mwen.
Genlè pou lè twò bon m vin twò bon. Lèm te pi move moun nan vwazin li te pi renmen m. Vwazin ou di w pa gen mari vwazin. M pa gen mari m pa gen mennaj vwazin.
Vwazin m pap baw manti si m pat gen madanm vwazin.